Byenvini tout moun sou Telewonn. Telewonn se avèk plezi, onè, respè nou antre lakay ou pou nou kapab kontinye pote enfòmasyon pou ou. Gwo bout tonton enfòmasyon e sou peyi Dayiti nou konnen deblozay pete nan palè nasyonal ebyen mèt Renold Georges li menm li remèt demisyon l maten an pandan se tan li avili prezidan Jovenel Moïse nan kesyon Jenèf an fanmi e alye kote l fè konnen ke ebyen se pou palè nasyonal Jenèf an fanmi e alye l ye e nèg yo pran pil zam yo simaye yo bay nèg yo daprè mèt Renol Jòj e nou konnen sa k pete bagay la nèt se kesyon Massima di pil bagay ke ebyen Prezidan Jovenel Moïse fè ke l pa dakò, ebyen se tout bagay sa yo ki pemèt li remèt demisyon l. Nou pral envite w pou n swiv Mèt Renòl Jòj li menm ki ap esplike rezon ki fè l demisyone e poukisa l kòmanse avili nèg yo nan Palè Nasyonal. Ebyen anvan nou ale mezanmi pa bliye abòne. Envite de twa zanmi, de twa fanmi pou yo kapab rejwenn nou nan fanmi sa a paske san nou menm travay sa a pa ka posib e n deja di yon gran mèsi avèk chak grenn zanmi ki toujou ede nou pataje, kòmante aktyalite a. Mèsi, ann swiv Mèt Renòl Jòj, n ap tounen pou plis detay. Rete branche.
Bonjou bonjou bonjou maten deba kouman nou ye. N ap byen kenbe e alò n ap rantre danble a ki zye w ap viv ansanm de sijè ki nan aktyalite a la notaman. nouvo kòd penal lan ki li menm gen kèk atik ladan l ki soulve pa mal de diskisyon e nou konnen ou se konseye jiridik prezidan repiblik lan, a ki nivo ou te patisipe e nan e sa k ap fèt la nan preparasyon nouvo kòd penal sila a, men tou gen lòt dosye nou pral genyen pou n abòde avè w pandan emisyon sila.
Bon! Je ete envite non envite. Mesye yo sa fè yo paske yo konnen sa yap fè a m pap janm dakò avèl yo fè li epi yo lagel nan peyi a pou entimide moun pou bay peyi a plis pwoblèm kel gen deja e kem deja pwononsem sou kesyon sa lèm gade m wè sa ki ladan li e janl fèt la. Mwen m pami premye moun si nan premye moun ki denonse l, ke m te di ke se yon dekrè mòne. Ke dekrè sa pa gen okenn jan ke l aplikab anndan peyi a, o motif ke li pa koresponn avèk reyalite sosyete ayisyèn nan, e li gen de bagay ladan li ki trè. twoublan ke m pa menm mete antre nan fon kòd sa a. Mwen dan la fòm, depi fòm nan pa bon ou pa bezwen al o fon paske kòd la an kontradiksyon avèk la konstitisyon de la Repiblik Dayiti.

Depite Albert Belizaire pou Port Damidegal, Depi mesye sa yo pran tout zam yo, yap sikile anndan tout peyi a teworize popilasyon, tire timoun 8 an pou yo al kay moun nan twazyèm sikonskripsyon an, epi yo pa pran swiv yo, yo pa pran zantèt nou gentan la. Donk se yo k mèt peyi a. M pa ka aksepte sa non mwen menm.

Monchè m fin tande pawòl sa yo deja an pale lòt bagay fini fini ak jesús la. Misye pa fè mèt jòj sa men mèt jòj dil deja li eksplikel deja li dil deja li eksplikel deja mèt jòj kòm toujou ou se yon avokat ansyen senatè de la repiblik ki toujou gen kouraj pou di Yon seri de bagay ankò maten ou di yon seri de bagay men alò banm mande w on bagay se depite Pierre Martin ta tout ou se ou se ou se chèf mwen pwiske w te devan m epi senatè mwen m bay depite e ki ki konparezon w ka fè antre prezidan Aristide rat pa kaka e prezidan Jovenel epi G9 ki ki ki ki Eske gen paralèl? Eske gen, eske ou ka fè yon konparezon kèlke pa?
Bon, se prèske menm bagay la. Se prèske menm bagay la, men, men, e se sa k fè tou, lè Prezidan Aristide te, nan yon premye tan, chwazi m pou Minis Enteryè, m te di l non. Li vin mande m pou Minis Lajistis, mwen di l li mèt bay Gary Dessalines li. Apre sa pratikman li vle arete m pou m premye ministre, m pa gen foli minis mwen gen foli chèf, se yon peyi m bezwen ranje, se yon peyi m ta renmen ke tout moun met tèt ansanm pou nou ranje l ansanm e m di l non m pa dakò e men ansyen chèf polis la la anndan peyi a mande l si l pa t vin chache Marcel Défunt ansanm avèk Oriel Jean ke yo tiye paix à son âme. Ok donk e mwen menm m pa twouve ke sa prezidan Jovenel ap fè yo se bagay ki siseptib a ranje peyi a okontrè m wè son diktatik fèt la donk e nou sòm an plen diktati e ke m pa ka pa patisipe la donn nou sòm an plen diktati paske paske paske

sou libète endividyèl se grav, se achi grav. M pa travay pou sa anndan peyi a. Tout prizon m pran yo, tout bal mwen pran yo, m pa travay pou sa. E m soufri. Mwen t ap fè tout tan sa a, ap gade panse gen yon chanjman k ap vini. Sa a chanjman mwen bay ap epi pale ap vin de mal. Donk se pou sela ke se maten mwen voye yon lèt bay prezidan e mwen demisyone.

Minis ale, konseye ale, e. Minis jistis ki fèk moute gen pwoblèm avèk direktè, avèk komisè gouvènman an. Se pa ti lòbèy non.
Donk, Mèt Jòj remèt demisyon l e bay chèf leta a. E nou sot tande lèkti l lan an primè sou nan emisyon Maten Deba. Mèt Jòj?
M ap tande w.
Èske se pa paske ou wè bato a prèske koule nèt ki fè w bliye lage cha a?

Se kloure m tande se kloure mesye ap kloure meri bèdèyèn nan.
Byen, mèsi avèk chak grenn zanmi ki te pran plezi pou yo te tande Mèt Renòl Jòj. Bon, nou pa gen anyen pou nou di, pa gen anyen pou nou di nan kesyon sa yo, sèl sa n ap di ou, ou menm ki potko gade dènye videyo sa ki anlè a, tou pwofite gade l pou nou paske se ou menm ki pou ede nou paske se pou ou n al chèche enfòmasyon yo. Paske nou menm nou tande yo deja, e sak fè nou twouve li enpòtan pou nou kapab pote enfòmasyon an pou ou lakay ou. Mezanmi pa bliye abòne, envite de twa zanmi, pataje sou tout gwoup watsap, fesbouk, tout kote ou panse ou li kapab posib ede nou pataje l pou plis moun kapab jwenn enfòmasyon. Mèsi, mèsi anpil chapo ba pou nou chak, rete konekte Telewonn paske se la a enfòmasyon yo ye. Rete konekte.